Bonjou ou bonswa tout moun, ankò mèsi ou menm k ap swiv Radyo Tele Klasik, spesyalman nan emisyon Kenzibi Show. Nou tou mèsi avèk ou menm ki toujou ap pataje, mèsi ankò avèk ou menm ki toujou ap share, sa fè nou plezi, pa bliye ke ti ribrik sa yo li eksememan enpòtan pou nou pale sa kap pase nan lavi kiltirèl lakay nou spesyalman la nou nan yon pwoblèm nan HMI nou fon ti pale de Wendy ke gen anpil anpil lank la kap koule anpil moun ap pale anpil pawòl ap di de Sak te gen nan mizik mèsi ke Wendy petèt te vle bay yon omaj, yon respè avèk Annsy ki se patrimwàn, ki se yon lejand lakay nou. Men pou yon rezon kèlkonk, sa te mal pase kote nou gen Bi Relation Publishing something like that kap jere patrimwàn sa, kap jere zafè dwa pou moun respekte dwa. Mizik Annsi ak Yòl Derose ki se 2 moun ki se lejand, se 2 moun nou mete chapo ba devan yo pou sa yo reprezante epi sa yo fè tou nan kilti lakay nou. Men an nou fè yon ti antre plis nan deba a pou n ka pi rapid. Premyèman lè n ap tande sa k ap di, lè n ap tande jan moun yo ap pale, lè n ap tande tout jan moun yo konsevwa bagay la, li mande pou nou al wè l nan yon lòt ang. M swete nou konprann e nou dakò. Pou nou wè l nan yon lòt ang, sou yon lòt fasèt. Wendy di li ekri pou l te ka jwenn dwa a. Bon, l pa ret tann. Nou dakò Wendy fè yon gaf. Wendy choute deyò. Wendy fon erè. Dakò. Tout erè ou peye pou li. Nou pa gen pwoblèm avèk sa. Men eske nou janm chita gade lide a tou? Lide an se te pou yon mizik ke nou pa janm tande, pou l te reba l vi. M panse sa a te mande yon lòt koudèy. E anplis tou, e l te prè pou l pataje revni yo avèk fami an oubyen avèk enstitisyon k ap jere byen familyal la nan afè pati mizik la. Kounya la, bagay sa vin gon sèl tole. Men pa bliye, atansyon an, te gen 2, te gen Wendy avèk sa, te gen Wendy tou avèk Danola. Bon, bagay Danola a, nou vin wè jan l pase, yo kouvri l, yo kouvri l, yo pase eponj sou li paske mesye a te mete klè ke Wendy deside. Lefètke Wendy deside la a, Yo etèn sa, yo rete sèlman nan pwoblèm pa mizik Ansy Desrosiers. Men mezanmi, m ap mande nou souple bay Etchemay la yon chans. M ap mande nou souple bay mizik lakay nou an yon chans. Paske m pa ta renmen pou m wè se sou beki pou Mayestwo Aly ap jwe m pa ta renmen se sou beki pou Richie ap jwe m pa ta renmen se sou beki pou Reginald pou gen anpil toujou wi gen anpil nèg ki fè anpil travay nan mizik lan men yo pa rekonpanse yo pa jwi paske pa reyèlman gen kòb tèlman nou pran bagay la fè yon sèk nan fè l fè yon sèk nou pèdi plis ke n ta gen plis ou gen dwa dakò avè m ou gen dwa pa dakò ann retounen sou bagay Wendyy an l pa sèlman pou Wendyy li se pou rap kreyòl li se pou mizik ayisyèn. Vrèman gon erè k pase men si wap jere pou moun yo rejenere kòb premye fòmil lan se desann mizik lan m dakò men se kijan pou nou negosye pou pèmèt ke fanmi an jwenn sak pou li an poukisa w bay moun jere pou ou se yon fason pou moun pa pran dwa w pou moun pa pran sak pou ou a revni pou ou an m panse se pou sa w bay jere l Bon ki rezon konnya k fè ke yo pa chwazi negosye ak Wendy? Sak rive Wendy an, pa bliye, jodi a l se Wendy paske l gon etwal, demen l ap Fantom, aprè l ap Izolan, aprè sa l ap Baky, l ap Turbo, l ap Steeve Jay Bryant, l ap tout rapè yo k ap fè bèl travay, l ap Bob Kayou, l ap tout nèt. Lap kalib, lap tout nèt. Nèg kap fè bagay serye, nèg kap rap, nèg kap fè bagay ki gen rapò ak mizik. Jodi a l se Wendyy, anpil nan nou menm rapè ankò nap tire boulèt sou li. Ke nou bliye ke demen l ka nou menm sou yon lòt fòm. Epi tou, dwa e dwa dotè a m panse l ekstrèmeman enpòtan se vre men konbyen moun la ki ap pran kout gita e nèg? Konbyen nèg la kap pran yon kout solo Aly, Richie, Dener Ceïde? Nou pa di anyen pou sa yo tou? Ann serye. Si nap fè biznis ann fè biznis. An nou an nou leve nivo a paske nou toujou ap plenyen etyenmay pa gen kòb se si se lòt bò animatè pa ka men non eske ou menm ou pa responsab tou pou pa fè plis kòb. Ou te gen dwa gen milyon an tou. Men se ki wout ou chwazi. Nou plis pran plezi pou nou ap denigre, desann, devalorize olye n monte. Paske Wendyy chwazi pa t annafè avèk yon ekip animatè, nou plis santi nou alèz se kraze n kraze l. Men nou gen yon lespri kòmsi tèlman m pa konprann kote l vle ale, bon, lefètke l pa pase bò kote m li pa gen dwa monte. Lefètke l pa sèvi avè m li pa gen dwa monte. Konsa nou wè l? Monte Wendy se monte rap kreyòl. Monte Wendy tout bèl travay Fantom fè a se bay travay Fantom yo valè, se montre ke travay Fantom yo pa anven. Paske Fantom kòmanse l se pa li k t ap jwi l pa egzanp. Masterdy kòmanse rap lan e pa li k t ap jwi l. Barikad fè yon pakèt travay e pa li k ap jwi l. Rockfam fè yon pakèt travay se pa yo k ap jwi l. M pa konn si w konprann. Tout nèg ou wè k fon travay la yo, e pa yo k ap jwi l, se sa k ap vini k pral jwi l. Se sa k pral vini k ap jwi tout sa k gen anndan l. Poukisa si Wendyy gon limyè l ka pote, poukisa nou tout pa anbrase l pou n pote l? O paske m fanatik Fantom nan, sa vle di fò m kraze Wendyy? Paske Baky se atis prefere m, fò m kraze l? Paske m renmen jan Turbo lè l ap lage sou on beat, sa vle di fò m kraze l? Men wè kijan nan ki pwen nou mechan. Bon m bezwen pou atis mwen yo fè kòb, m bezwen pou atis mwen yo sispann mouri grangou, m bezwen pou atis mwen yo sispann travay twò di, nèg la paka ap chante lap rap an menm tan l pral pounche fè 8 èdtan pandan nèg la gen bagay ki pou bal milyon. Dim konbyen fwa w tande Jay-Z al pounche, Fifty al pounche, yo gen biznis kap mache. Sa vle di se rèv mwen sa tou, m wè nèg yo k vin la a, ki vin anpil nan yo vin nan Biden pase Meksik, Chili, whatever jan l ye, nèg la pa ta sipoze prèske ap pounche paske nèg la gen bagay nan men l ki pou ba l milyon, men se nou menm ki bare milyon yo a. Nou bare milyon yo a tèlman nou bezwen kraze youn, sitou Wendyy paske gen anpil animatè l pa sèvi avè yo. Men mesye nou kòmanse mechan. A lèd de entènèt ki genyen kounye a anpil je moun klè. Yo wè nan ki pwen nou malfektè. M raple nou yon lè Rutshelle te gen yon vwa esepsyonel li te joure manman nou tout. Te di li pa bezwen nou. Men kòm Rutshelle se moun nou, nou pap dèyè kraze dèyè l. Men se Wendyy k pwoblèm nan. Men pwoblèm sa l pa pou Wendyy, Tony Mix pase ladan l dènyèman lè vag lavi te vini avèk NGMix an. Nou ta anvi kraze Tony. Fantom pase ladann paske dèfwa lèl pale nou gen pwoblèm avèk janl pale paske li di bagay yo dirèk nou anvi kraze boundal. Roody Roodboy manke pase anba men nou. Men kòm Roody li menm ou gentan wè sa son grenn nan dèyè li el pa pè pale el pa pè bagay li son smart li pase sou nou. Le fèt ke ou di gen anpil nan nou l pat vle bay entèvyou, nou toujou ap chèche moun pou nou ki pou tire boulèt sou ou di. Epi nap pale de mizik ayisyèn anvan nou pale nou ede mizik non nou plis detwi l ke nou ede l. Paske gen anpil ti jèn ki gen la a nou pap ba yo limyè, nou pap ret sou yo. Gen anpil. Nou pa vle ba ou limyè. Nou plis ap bay moun kap kap pèp anpil moun vin sou paj nou, ki pèmèt anpil moun al gad zen nou, nou plis ret sou yo. M pa gen pou m site pèsòn, men sof ke nou konnen yo. Mesye dam. An nou kòmanse fon lòt bagay. An nou kòmanse fè biznis. An nou kòmanse rebay rap la, kòmsi bay mizik la yon lòt figi menn. Paske nou mechan. Nou chwazi kenbe lon sèl liy. W ap jwenn yon ekip animatè. Nèg yo mechan. Nèg yo pa koyeran. Mesye gen dosye nou mesye. Se sa n te di yè, yo la. Yo kare pran yo frape nan figi nou ankò. Nou dakò avèm? Nou renmen fè eksè, dèfwa nou pale, mwen m paka konprann, m panse yon nèg ki gen mikwo nan menw, se ou menm ki ta sipoze foul lan, swiv mwen rale nou swiv foul lan, dèfwa nap di yon pawòl jis pou nou ka rale foul vin sou nou. Men nou kout son tenten wi men nou konnen kòm moun renmen tenten men nou di tenten an menm. E vwala ke nou te ka itil kominote a. Nou te ka itil konpa a. M ta renmen Richie son milyonè li travay pou sa m ta renmen Ali, Gazman, Gracia m ta renmen yo milyonè yo travay pou sa dim ki kote nou deside ale avèk sa paske m si sèten nèg yo bouke nèg yo bouke yo bezwen yo bezwen break nèg yo bouke yo bezwen liy men m plis kwè nou anvi detwi yo ke nou ede yo monte Viv rap kreyòl. Viv mizik ayisyèn nan. Viv konpa. Viv etchèmay. Aba tout nèg ki dèyè kraze l jis pou tèt ti byen de twa kat san dola yo. Lè w kraze sa jodi a, ou tou kraze sa w renmen an tou. Paske se mizik la w ap kraze nan maljesyon w.